Apen Fednaelle se yon jèn aktris ki jwe feyton e nou te kwaze nan yon movie premiere ke nou tap yon film ke m te jwe ladann God's Will ki tap fè yo tap fè movie premiere nan an Ayiti epi li te pwopoze m pou nou travay ansanm men plizyè tan te pase sa pat janm arive fèt.
Aprè tout moun te fin okouran de relasyon Fednaelle avèk Lion ki te fin kraze pa rapò avèk entimite ki te genyen antre Fednaelle epi Lion epi Ti Linèt ki se yon atis ebyen jodi an nan mikwo sa Ti Linèt te chwazi pou te fè yon ti pale de dosye Fednaelle la ki te gen yon gran kantite tan li pat pale sou li. Aprè l te fin pale de dosye a l te fè santi ke demwazèl lan pa koupab Fednaelle pa koupab m nap envitew pou al gade video kote ti linèt tap esplike kòman konvèsasyon an te ye etan done ke anpil nan nou te swiv sitiyasyon an nou te wè kòman mesaj yo lè Lion te pibliye mesaj yo kòman mesaj yo te pase e ti linèt di li menm ke Mesaj sa a yo se mesaj ki pwograme ki yo ye. Alò anpil fanatik Fedna t ap reyaji, anpil moun t ap di se pa vre, anpil anpil moun n ap envite w pral tande e ti linèt ki t ap pale e aprè w ap gen chans pou gade kèk mesaj fanatik yo t ap ekri nan moman sa a. N ap envite w. Pandan ke ou pral gade video a pa bliye abone avèk chanèl lan e si tout fwa ou menm ou ta anvi di yon bagay de sa lè ou fin gade video a plas kòmantè a la pouw ou kapab ekri sa ou vle pou di ke eske mesye a li menm li te byen pale Ou byen sal tap di an se yon se yon fab li just ye paske sa Lion te rapòte nan mesaj li yo vwa k te sòti yo eske se te sa egzakteman um ti linèt li vle prezante nan mesaj pa li a. Nap envite w ann al gade ansanm kòman tout bagay te ye. Mèsi anpil. You was trending.
Li alamòd. T alamòd sou rezo yo. Gen konvèsasyon leaked out avèk ou menm, avèk yon demwazèl yo rele Fednaelle, yon bagay konsa. M pa t janm, ou pa janm gen sans pou w te pale sou sa. What happened?
Bon, what happened, Fednaelle se yon jèn aktris ki jwe feyton. E nou te kwaze nan yon movie premiere ke nou tap yon film ke m te jwe ladan l God's Will ki tap fè yo tap fè movie premiere nan an Ayiti epi li te pwopoze m pou nou travay ansanm men plizyè tan te pase sa pat janm arive fèt epi toudenkou nou vin ap repale sou sa ankò paske li vin antre nan fè videyo avèk yon seri de lòt atis epi la sa vin rann ke li plis enterese nan pou nou te travay ansanm. Alò li te menm vle ke pou nou te travay yon film ansanm e li te pwopoze m lè m ap fè mizik videyo pou nou te fè yon videyo ansanm. E se sa k te vin mennen kominikasyon nou vin rann ke dèfwa nou pale e dèfwa nou pa pale tou. Paske. Ou konnen n ap viv nan de diferan peyi, nou nan de diferan sektè tou. E, monchè, menm jan ou wè gen yon bagay ki soti sou nèt lan, se konsa yon bon maten m leve m wè l tou. E rezon k fè m pa t janm reyaji sou li, paske. M pat konprann li. Sak fè m pa janm reyaji paske m pat konprann li. Nou byen men se se te plis yon relasyon.
Zanmitay, business. Zanmitay, wi. Li business. Eske l te gen ti cheri, ti doudou ladan l? Monchè.
Kòm nou menm gason ayisyen nou itilize sa yo souvan. Natirèlman.
Depi map pale a yon fi se youn nan pi gwo defo kem gen. M renmen adrese yo an cheri. Ok. Se se yon bagay ki lakay mwen natirèlman. Eske cheri a jis pou teste? Non non non non. Ok.
Lè nap teste, lè nap teste nap teste. Ok. Ew k pou pale pou moun yo konprann. Lè nap teste nap teste. Men se pat sal te ye. Ok. M ka di de kote pam se pat sal te ye. M pa ka pale pou li. Si se sal te ye pou li, Li pat moutrem sa tou. Ok. Ou byen l pot ko moutre w sa. Ou byen l vwala.
Li pot ko moutrem sa. Ou byen pale. Moutrem sa. Sa te ka pral rive wi men sa pot ko rive. Men se te yon bagay totalman inosan men. Se yon bagay totalman inosan e nou. Te sipoze rankontre pou nou pale sou yon pwojè, yon videyo ke mwen te anvi filme. E li menm tou li te gen pwojè ke li te vle ke m patisipe ladan yo. E nou te rankontre pou n efektivman. E youn nan bagay ke nou te diskite se te. Sponsorship Se te sponsorship Nou te pale de sponsorship Bon si nou pral antre nan yon seri de pwojè ansanm Kabwòt Senèt kisa k ladann pou nou Kijan nou ka benefisye l Finansyèman Paske m pa M te jwe yon film Wi Avèk John Stack ki te rantre M te jwenn yon bon antre ladann. Sa pa vle di. Si w pral fè yon lòt pwojè ankò, fò w balanse. Fò m balanse. E fò l pi bon, dezyèm antre a pi bon ke premye a, paske w fè yon premye eksperyans ki bon deja. Egzakteman.
So, se sa relasyon an te ye menn. Li pa t yon bagay fi a gason, li pa t yon bagay amoureux, se te yon relasyon biznis. Nou t ap gade kijan ke nou t ka fè kòb ansanm. Se pirman sa l te ye. Men ou konnen. Men banm di w tou, mete w nan plas on lòt moun ki deyò ki pa konn relasyon an, kap li mesaj yo, èske w pa wè kijan on moun kap li ka entèprete otherwise? Fòm di w gen bagay ki fabrike nan sak soti yo. Bon sa a n pa konnen. Gen bagay, non mwen map di w. Ok. Gen bagay ki fabrike, gen bagay ki edite. E gen bagay ki pa montre tou, gen bagay ki te la nan tèks yo ki pa sòti. Ok.
Ou pa konprann? Daprè ou menm se yon kanpa, se jan l soti a, li soti pou l pou l fè bri l fè a, paske si gen edite, se retire yon bagay ki te ka fè moun yo wè l yon lòt jan, pou ajoute yon lòt bagay, oubyen pa kite moun yo wè tout konvèzasyon an, jis pou frame sa yo bezwen fè a, pou yo fè l egzakteman fè bri l bezwen fè a. Definitivman.
Se youn nan rezon ki fè ke m pa t reyaji, paske m wè se yon bagay ki fèt avèk yon bi byen detèmine, yon bagay ki byen planifye, yon bagay ki te kalkile, men ki jan yo pral fè l, men ki sa l pral fèt. Se pa yon bagay ki reyèlman fèt avèk emosyon, jan moun te ka panse l lan. Se yon bagay ki te kalkile. Ok. Se youn nan rezon ki fè ke m jis pa reyaji, paske m santi ke sa l t ap chèche an, oubyen sa l t anvi jwenn nan, m. Mwen menm pèsonèlman m pa ta pral patisipe ladann pou m ede l fè l. Si l jwenn li, sa se li menm, men mwen menm m pa t ap patisipe ladann. Lè w di li, w ap fè referans a Fednaelle oubyen yon lòt moun? M ap fè referans a kèlkeswa moun ki te li k mesaj yo. Ok.
But when that happened, di ou te eseye pale a Fednaelle pou eseye konprann, pou di l bon se pa, pou eseye konprann oubyen ou te just bay kite l mache a? Non men li e se pa menm mwen ki te pale avèl se li ki te ki te relem se li ki te relem li dim mil ekskiz mil ekskiz mil ekskiz mil ekskiz e li menm li menm li pa konprann sak pase an li youn nan bagay li dim bon pou mesaj ki gen sou telefòn li poukisa se mwen ke ki target ou pa konprann epi. Bon li te menm antre li di mezanmi ou pa marye ou kisa madanm ou di nan bagay sa yo tankou se te sa konvèzasyon an te ye apre sa men mwen menm yon ti jan pat konprann sak tap fèt nan m te yon ti jan detache m tou de tout bagay sa yo so se te dènye konvèzasyon se te grenn konvèzasyon nou e dènye konvèzasyon nou tou. Ok And tout pwojè nou te genyen, tout bagay shit tonbe tou? Non, m fon ti kanpe sou yo.
Mwen menm m pa santi m alèz pou m te avanse nan yon sitiyasyon konsa. Paske imajine w, pwojè potko menm lanse menm, nou potko reyèlman fè anyen ansanm antank pwojè epi te gentan gen tout pale anpil sa yo. M vle travay mwen pale pou mwen. Kèlkeswa sa m ap fè an, se mizik mwen, yon moun ap apresye mizik mwen, w ap renmen mizik mwen, men m pa stil atis ki pral fonksyone nan buzz, nan pale anpil, non m pa stil atis sa. Men gen anpil moun ki te panse se yon bagay konsa ki te wè l konsa wi. Yo di bon nou gendwa gen yon mizik ki pral soti, yon videyo, epi n ap jès atire atansyon paske se yon bagay ki vin komen nan tan n ap viv la la. Se youn nan rezon ki fè ke m te pran tan pou m mete Viktim deyò. Paske anpil moun te kòmanse santi oubyen panse ke se yon bagay ki planifye antre nou, se yon buzz, se yon pale anpil. E malgre nou te gentan pwograme pou nou sòti epi m. M rele tout ekip mwen nan yon reyinyon, m di m pa panse ke se yon bon moman pou m mete anyen deyò paske m pa vle moun atache sa avèk buzz lan.
Malgre tout moun te santi ke bon, se yon bon moman, tout moun ap pale de li, tout moun ap pale de ou, pwofite de okazyon an, m di m pa vle stil atis ki gen yon mizik ki sòti ki mache paske m gen yon buzz dèyè m. M vle si mizik lan mache se paske mizik lan gen pwa, li gen fòs li.